Gade video sa avèm. Nap met ansanm yon ekip a moun ki ekspè nan avyasyon, e an Ayiti e isit Ozetazini. Nap bezwen pilòt ayisyen pat Joe depi kilè map n room pou bagay sa yo? Pat de pilot. Mwen konnen gon asosyasyon pilot ayisyen. Mesye dam map bezwen nou. Nap bezwen mekanisyen. Nap bezwen moun ki konn opere avyon. Paske. Spiritual Hanky efondre la. La nan èpòt Fort Lauderdale la nou chaje jèn patriyòt ayisyen pwofesyonèl ki konn bagay yo. Nou pa bezwen reyenvante anyen ankò. N ap bezwen moun ki bon nan marketing. N ap bezwen flight attendant. pou nou kapab konstwi yon liy ayeryèn k ap dire 20, 30, 40, 50 an pou nou nan dyaspora a. Apre sa, ki sa n ap bezwen ankò? N ap bezwen 3 ti engredyan tou piti, tou piti pou nou kòmanse mouvman sa a. Premye ti bagay tou piti n ap bezwen, Li rele Bondye God. San li, nou pa ka la a. Nou pap gen sante pou n kòmanse bagay sa. Nou pap ka pran presyon m wè k ap vini la a yo. M sonje lè m kòmanse kou la choukoun, gon jenòm yo mete pou dewoute pwojè sa a. E se sou jenou m pwojè kou la choukoun pran flight jodi a l siksè ke l ye la a kounye la a. La fradanya m fon grenn post Facebook sou kesyon achte spirit airline. Nou gentan wè lajan kap depanse. Nou gentan wè moun ki kanpe pou di non sa paka konsa, sa paka konsa. So pa konsekan pou yon bagay konsa mache, Bondye dwe nan mitanl. So nap bezwen Bondye. Dezyèm lòt bagay ke nap bezwen se konfyans. Konfyans nan moun ki nan tèt mouvman sa a yo, pou n kapab ankouraje moun tankou w pou envesti de 50 dola a 100 mil dola a 200 mil dola pou w pran lajan w travay di. pou mete a pou vin envesti ak nou. Remake m pa di ban nou, m pa di kontribiye, m pa di kolekte, m pa di gofundme, m se envesti mwen di pou nou envesti nan mouvman sa a. E twazyèm lòt eleman tou piti ke n ap bezwen se transparans. N ap bezwen pou nou ouvri kò nou, ouvri liv nou yo, mete tout kominikasyon n genyen alamezi ke n kapab, alamezi ke l legal pou ou menm ou wè sa k ap fèt yo. Fè yon liy ayeryèn se pa yon bagay piti, se pa achte yon machin. W ap bezwen FAA envòlv ladan. W ap bezwen Ayiti. nan sistèm aviyasyon yo envòlv ladan. N ap bezwen kolekte lajan moun so n ap bezwen moun ki pou jere lajan sa yo. M pare. M pare, se premye fwa m vin mande envesti avè m. M pare. E ou menm, èske w pare? Men wèbsit la, m ap mande w silvouplè, Klike epi pledge. Remake m pa mande w lajan. Nou poko ap kolekte lajan. Nou jis bezwen ke w di nou mwen avè w nan mouvman sa a. E m pare pou m envesti 50 dola, m pare pou m envesti 250 dola, 1000 dola, 2000 dola, 25 mil dola e menm 100 mil dola nan mouvman sa a. Mwen menm m ap kolekte enfòmasyon sa yo, m ap kolekte imèl adrès sa yo, pou nou al jwenn Leta ayisyen pou n di men sa n ap fè. Pou nou jwenn konpayi aviyasyon yo oubyen Spirit Airline pou di men plan an. Pou nou jwenn moun k ap lwe avyon, moun k ap vann avyon pou n di men valè moun ki met tèt yo ansanm ki di plis jamè nou p ap depanse lajan nou nan bagay ke nou pa posede ankò. So m ankouraje w, pledge, pa pa kolekte lajan. Nou pa mande yon goud, nou poko mande yon goud. Imedyatman nou gen tout moun ki ap pledge yo, e lè w fin pledge, sigjere 10 lòt zanmi ki pou pledge. And then kounyela a, n ap kòmanse mouvman. Mwen menm m kòmanse l deja. M kòmanse Konpayi an, m kòmanse chache avoka, m kòmanse chache aviyasyon, m gen pou m vole al Arizona al kòmanse gade avyon Spirit yo. So m kòmanse deja. M ap tann ou. Tchaw tchaw, I love you!